Bonjour ou bonsoir chers auditeurs auditrices chanel youtube Rezo News Haïti alors jodi a se avèk yon imans e reyèl plezi nou kontan rantre lakay ou pou nou kapab pataje avèk nou tout dènyè nouvèl kap domine aktyalite peyi Dayiti. Si se pou la premyè fwa ou tonbe sou chanèl sa nap mande w pou pran kèk segond sèlman pou abòne avèk chanèl la se sèl mwayen wap kapab ede nou grandi kominote sa E pa bliye aktive ti klòch notifikasyon lan konsa wa va rete konekte avèk nou a chak fwa nou poste yon nouvèl videyo. San pran tan nap rantre dirèkteman nan devlopman enfòmasyon yo. Byen bonè nan maten jodi a, gwo avyon aktyèman ki toujou doke sou pist ayewopò Tousen Louvèti yo.

Map di nou yon bagay ki ki ki ki trè enpòtan la remak ke je fèt depi maten telefòn m ap sonnen èske w konnen Ezayi Seza Pyè Maten Datou k ap tande nou la egalman Galèt e Gladi Miyon yon grenn avyon ki debake la tout moun kontan wi wi oh oh monchè pou anpil moun se souf yo pou te pote pou yo wi ok yon grenn avyon ki debake la se tout moun kontan ok ou wè kijan ke pèp ayisyen an bezwen libere tèt li.

Alors, ok? Ok. Se operasyon de koperasyon. De koperasyon.
Ou ta vle di sa?
Ya. Sa vle di ke, e... Tout sa la polis ta gen la kom... Misyon. Kom operasyon.
Operasyon. Donk, gen yon koperasyon... Avèk. De se militè. Ameriken. Avèk Ameriken.
Konprann byen, madam, mesye. Ya. Ok? Donk, sa vle di ke jodi a la...

Fèk soti yon lòt kote ki te gen lagè, ki konn gen gwo goumen, anbasad ameriken sa, men nan kounya la, fòk pou l vini nan seremoni an, li pa p vin konsa konsa.
Kote seremoni an fèt? Palè Nasyonal. Palè Nasyonal.
Ok. M pale avèk 2 manbre di konsèy prezidansyèl depi se maten.

E public ok affaire a commercial mail pwen mil ok bay numéro epi yo di operasyon medya operasyon medya trè byen sa di ke e dispozisyon sa ki pran la se pa yon sèl jou se pa pou yon sèl jou nan donk si se pou te ekoute si se te pou yon sèl jou yo pa tap mete yon dispo yo pa tap pran dispozisyon pou Yo met yon centre ok ki ki kap pral kowòdone enfòmasyon pou lè medya donk son bagay pratikman ki la pou lè e si lè lon tèm pou kèlke si lè lon tèm si lè lon tèm nou te toujou di Luciana nan emisyon antèdeba e se pa kounya ke militè ameriken pratikman sou sou sou sou sòl la men yo tap tann ke gon gouvèneman ki etabli ok pou yo te kapab gen asirans ke yo gon yo gon papye kèlkòk nan men yo ki ka pèmèt yo antre. Ok, e yon nan bagay pou n konnen se ke toujou te gen 3 opsyon sou tab la men gen youn ki poko ipize se l opsyon de la karikom donk opsyon konsèye prezidansyèl la se li menm ki poko ipize paske sa se la karte de l entènasyonal piwman e senpleman yon bagay ke nou pa janm konnen la karikom kiyès ki fòme la karikom

Fòn konn sa wi, sa trè enpòtan wi. Gen moun ki panse ke caricom son bagay ki la se kòm si les officiels de la caraïbe ki met tèt yo ansanm, pa gen bagay konsa. Se prince Charles ok, son initiative du prince Charles de du royaume de l'Angleterre ki sigjere pou genyen caricom. E lè w di Angletè, ou di Etazini. Sa trè enpòtan kòm remak. Mentnan, Etazini, Angletè, yo gen de gwo anje la an Ayiti. Èske nou sonje Galèt? E ansyen, ansyen, ansyen premye minis ki te vin la a, kòman l rele ankò a? Nan, nan, nan deba ou disisyon, misye, misye son Britanik. On, on Anglè, li te vin la a petèt sa gen, sa gen. Wi, wi, wi. Raple m non madan mesye, sa gen, sa gen petèt ennan sou Ariel Henry.

de sécurité donc pour l'installation du conseil au niveau du palais national donc si yo la nan Tony Blair Tony Blair Tony Blair Tony Blair non se pa ou kwè se misye ki te vini non on lòt wi ansyen premye minis britanik non se pa se pa li menm on lòt on lòt ki te vini son lòt ki te vini trè byen ok donc si y ap la se se pou

ki li menm li trè enplike nan kesyon enfòmasyon sou plan entènasyonal, Donald Philippe Saint-Aubin. Ki sa k pral pase? Fè nou konnen egzakteman Donald Philippe Saint-Aubin. E nou bezwen konnen egzakteman. Li gen ti koneksyon avèk Washington.
Donald Philippe, sa k pase?
Sentèn Benje Jean Donald Philippe depi Washington ap pale avèk nou, m salye nou. Genyen soubmarin amerikèn ki pral debake nan peyi a la a. Sa w di? Dizon nan 15 minit, dizon nan 15 minit, ap genyen de pòtavyon k ap pral kòmanse rantre nan peyi a la a paske twòp enjistis ap fèt a la nasyon ayisyèn.

Pa gen yon kout zam ki tire. Fòk mwen di n ke depi kèlke tan, èpòt la blanch. Wi. Oke, paske chak jou, mesye te konn ap tire èpòt la.
Ariel ale. Ariel ale. E malgre Ariel te rete deyò nèt wi, yo te kontinye ap tire. Kòrèk. Oke.
Yo te menm anonse ke Ariel ka vini, yo te vle tire. Blouuouuou. Pa gen yon kout zam ki tire. Enben, n a pral gade pou n wè. M pral gade pou m wè. Èske se patwon yo ki di yo pa tire tou? Paske patron yo fòk moun ayisyen konnen ke patron nèg yo li gen patron yo gen patron yo entènasyonal avèk ayisyen avèk ayisyen gen de bagay pou nou konprann ladan l ok nan an nan pral swiv mada mesye pou nou gade ant sa k ap pase nan peyi a demen egalman aprè demen egalman pandan wikenn nan men nan kad enstalasyon an ou wè tout yè kolonèl Imler Rébu debake nan palè avèk kèlke manb di konsèy prezidansyèl n ap vin sou kesyon sa toutalè. Ok e yo annik kite palè a mesye bandi yo yo anvayi palè a avèk bal mesye mesye palè a anfèt polisye ki nan palè yo ki nan GPN a yo kenbe tèt avèk yo a yo kenbe tèt avèk nèg yo anpil tonbe anpil anpil tonbe anpil tonbe anpil vyann anpil kout bal tire ok donk si mesye yo fon semèn e prèske 2 semèn ap tire sou palè ap goumen avèk lapolis sou kesyon palè pou anpeche enstalasyon Konsèy Prezidansyèl la, nou pral gade pou n wè. Paske enstalasyon ap fèt demen oubyen jedi, nou pral gade si yo pap atake. Donk polisye pnh yo, egalman militè ameriken k ap avèk yo. Nou pral gade pou n wè madan mesye. Donk an rezime sa pou n konprann, se oubyen. Lèzetazini gen kontwòl bandi yo pou di yo kote m desann ou la fon ti kanpe pou mwen. Fon ti kanpe pou mwen.
Patwon yo di w kanpe. Nou klè. Paske pa bliye pèp ayisyen se madam Lalin ki son amerikèn. Pa bliye son amerikèn li ye nan loni. Poukisa m di Etazini paske se militè ameriken n ap pale de militè ameriken.
Se ou byen madam mesye Etazini gen kontwòl bandi yo e ke bòs yo di yo mesye fon ti kanpe paske blan la. Nou rive nou soti rann mèt fouti rilaks Ou byen bandi yo pliye ke yo Ou byen bandi yo pliye ke yo. Jan yo toujou ap di e sistèm yo mete yo toujou ap di ou ameriken bagay yap goumen kont ameriken. Wi trè byen nou pral wè sa. E la m bezwen wè si yap goumen kont ameriken. Nou pral wè sa. M bezwen wè si nèg kap goumen kont ameriken yo. Wi yo di klè donk yap goumen kont ameriken donk nou pral gade pou n wè. Mwen menm m pa nan benyen kache lonbrik mwen m di ameriken yo se le mal absoli pou peyi a. Ok. M toujou kanpe m di sa la.
Ou toujou, ou toujou di li.
M klè ke Ameriken se mal absoli. Men eske m ka goumen avèk Ameriken an? M gen fòs pou m goumen avèk Ameriken an. E nan mikwo a m ka goumen avè l. Trè byen. Men m pa gen zam pou m goumen avèk Ameriken an. Trè byen. Bon, antouka, e kò diplomatik la envite. Klè.
Ok. Lè yo fè yon envitasyon a yon diplomat, kit gen sekirite kit pa gen sekirite, sèke fò l vini. A mwen ke si gon gaz, kòm si son peyi, kòm si konsa konsa. Paske pa bliye ke, lòske yon gouvèneman envit yon diplomat, diplomat la pa ka pa vini.
Klè.
Klè.
E gouvèneman sa gen yon responsabilite pou deplwaye tout mwayen pou asire sekirite diplomat. Kòrèk. Men diplomat la tou li menm, li genyen kòm enterè tou pou jere tèt li. Wi, lap gen moun ap fè mal. Se pwolonjman peyi. Pwolonjman peyi. Avèk tout. Bataclan. Yeah. Lap vin avèk tout tout eskòt sekirite pa. Se kòm yon prezidan de notre peyi ki e deplase pou asiste avèk aktivite. Kòrèk. Lè di ke nou pral gade pou nou wè. Kò gwoup la li sanse envite. Ok. Kò diplomatik la envite. Nou pral gade pou nou wè eske yap prezan. An prensip, sou plan diplomatik, lè se peyi a, lè se yon gouvènman ki envite yon diplomat, li pa ka pa vini. Sepandan, neanmwen, gouvènman an, li dwe asire l de garanti sekirite donk a diplomat la. Byennantandi, jan w di la Xavier Cesar, donk diplomat la tou kapab asire pwòp sekirite l. Donk, madanm mesye, on va vwa. Ok. Nan dosye Himmler Rébu, gen anpil kritik pou. Himmler Roby du fèt ke li te ale yè nan Palè Nasyonal avèk dè manbre du Konsèy Prezidansyèl. Sa n panse mèsi? Ayiti gon yon dimansyon moun yo manke. Mwen gen dwa gen yon pozisyon antan ke Esaïe César. Alò, se paske le fèt ke Himmler Roby t ap men kanpay pou kasasyon. Pa gen pwoblèm.
Ok, alezi.
Men pa bliye, Himmler Roby se yon ofisye de larme, li son ekspè an matyè de sekirite. Kòrèk.
Donk sa vle di ke.

Si m ap pale pou Ayiti, si m vle defann Ayiti, si yo fè apèl avè m pou m jere kesyon sekirite pou peyi a, kot pwoblèm nan ye? Sa se pozisyon m wi, nan nivo. Men kounya la, Himmler Rébu se yon ofisye de lame, se yon ekspè an matyè de sekirite. Li te gen yon pozisyon antanke pèsòn moral. Pou la kou de kasasyon, menm jan mwen menm, mwen menm m te swete ke se yon jij a la kou de kasasyon ki te pran bagay la, men nan moman m ap pale la, wi, men jodi a la banm di w bagay, kòm si, ki sa m pral gen avèk CP pou se konsèy prezidansyèl la, èske m ka fè konsèy la pa moute? Bagay sa ale, ou pa kapab.
M pa kapab! E pi otre chòz egalman, ekoute madanm mesye, peyi a pa ka tann ankò. Bon mwen menm mwen gen enpresyon ke menm nèg kap tire yo paka yo fatige. Si yo fatige.
Ok menm nèg kap mache tire moun nan lari a la menm bandi yo m gen enpresyon ke yo fatige. Sa yo deja epi si yo lekòl.
Ok yo fatige tout moun fatige madan mesye. Wi donk si se konsèy prezidansyèl ki ka vin rezoud pwoblèm nan ekoute zafè mwen menm tout moun kap di w ke a konsèy ti sa tèt li pa mache. Mwen menm mwen gen mwen gen apreyansyon pam tou ok mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen kwè ke jodi a lè map gade nan peyi a katèl majistra yo avèk 3 moun konsèy ki pase nan peyi a deja nan tèt gouvèneman yo pa janm bay rezilta men m pa gen pwoblèm men avan nou rive la an nou mete yo alèv jiskaske yo pwouve pratikman donk madam mesye donk lekontrè. Men jodi a se pa yon kesyon de konsèy, se pa yon kesyon de Guy Philippe ni de kou de kasasyon. Se ke jodi a, kit se Guy Philippe, kou de kasasyon, yon jij a la kou de kasasyon, konsèy prezidansyèl, oubyen yon lòt pati politik, oubyen nenpòt sa l te ye a, ki ka pote lapè nan peyi a, se sa nou bezwen. E sa ki enpòtan, e sa ki nou bezwen pratikman jodi a. Paske jodi a, jodi a tout moun fatige. Tout moun fatige, tout moun bouke. Menm bandi yo k ap tire nan lari a la, m gen enpresyon, Louko Désir k ap pale, m gen enpresyon ke yo bouke tou. Ok, donk mètnan m panse ke jodi a gon bèl egzèsis k ap fèt de pati de zalyans e kontre nati yo k ap fèt jisteman nan objektif pou yo kapab retire peyi a nan sa li ye a men fò efektivman le meni fò gen Ayiti pratikman donk ke An anndan deba yo alò nan sa Ezayi sot di a m ka rezime la a grenn ti bagay m pral di la e il fo aprann a fè la diferans ou ankò a etablir la diferans si nou vle antre limlè rebu. politisyen e Limler Rebu teknisyen.
E de moun diferan. Mwen menm, m gen fason m wè CP a. Dayè m toujou ap di l, wè w men ou di an nou mete l a lèv. Mwen menm, m pa menm di an mete l a lèv. An lagan,
m gen tan. Gen apreyansyon pa m sou kesyon konsèy la wi. An lagan Louko, pou mwen menm, CP a pa vin regle anyen. Pou ki rezon? Paske sa, m ap vini yo talè wi, paske depi antre yo y ap goumen. Men sepandan, si se li k pase, puiske nou tout se yon sèl bagay n ap defann se kòz Ayiti, li pase, pa gen pwoblèm, m ap tann. Bon, okontrè, m ta byen kontan, m ta byen renmen ke CP sa li demanti Gladimir Galette. Enben. Enben.
Mpa byen renmenl demanti Vladimir galèt Pase gon bagay nèg yo te fè mpa byen renmen se te nan divizyon antre yo pou te fè eleksyon pou konn kiyès kap prezidan CP epi gon lòt kote ankò mta renmen yo demantim se sou zafè bidjè a
sa mesye la map tann nou men mpap baw manti nou fèl menm jan wèm di nou. M pa akòde n benefis di dout. Wap retounen nan mikwo a. Wi map map ben map map map map salye nou chapo. Kòrèk. Men depi depi Nap ba ou klòch la. Ya depi nou fè tenten tou. Kòrèk. Men yon sachè dlo pa pete bra ayewopò a la, jodi a la tout nèg viv ansanm al kache yo antre anba kabann, sat, bò chandmas y ap pete kout bal epi yo yo bliye zòn ayewopò a nèt nèt nèt nèt nèt. Bon m tande avyon pa vole, avyon pa, m tande avyon te vini yo pete bal, bon yo pat eseye fon fon katouch sou avyon sa a? Yo pè? Sa yo pè la? Se bon se nou toro gwonde kounya nou di avyon pa desann nan peyi an tout bagay bloke bon mon avyon desann nan boul figi nou la poul boukannen al kache anba kabann. Mal sele kap foule ou konprann se mal sele mimoz 12 kap foule epi yap pran ti pèp la fèl pase mizè fèl pase mati Kouri monte kouri desann, yo paka dòmi lakay yo, epi yap bay moun presyon, woy ap fè revolisyon, pa gen pwoblèm hein Passando tranquilo Ebyen banm ba nou enfòmasyon an reyèl. Kisa avyon sa ta al fè an Ayiti? Selon yon responsab isi Ozetazini, li fè konnen se nan kad wotasyon kap fèt ant Ajan sekirite sèvis anbasad amerikèn. Tande byen wi peyi a. M ap pale de sa ki di selon otorite amerikèn e si w al li nan dènye atik Miami Herald ekri an, w ap wè efektivman yo di sa. Kote ke avyon an debake trankilman, tranquilo muchacho. Ah Merlin, maman Merlin, kite m lage panyòl la jan l tonbe l tonbe non papa. Tande byen. Ebyen avyon an debake, kisa l t al regle Ayiti egzakteman? Selon yon responsab isi Ozetazini ki pale ak Miami Herald, li fè konnen, ebyen, avyon sa li ale Fòs Air Ameriken an ki se tirè 130, li desann jodi a nan ayewopò Toussaint Louverture ke n konnen nan mayi gate, se nan lide nan kad plan de rotasyon pèsonèl de sipò anbasad amerikèn a Pòtoprens. Kidonk, se sekirite plis sipò pèsonèl yo ki rive an Ayiti pou al ede jisteman anbasad la rete. ouvè. Se sa yo di nan anglè a la a wi. Ou konprann? Yo di pou l rete ouvè epi pou operasyon yo kontinye. Donk anbasad amerikèn li rete fokis e pou yo gade tout efò gouvènman ak sipò gouvènman ameriken ap bay ak pèp ayisyen an, enkli mobilizasyon kap fèt pou sipòte polis nasyonal lan, tande byen wi, sa enpòtan, epi fòs ame dayiti, e sa m di w, yo pa janm pale de FADH fasil, epi kreye kondisyon pou ke eben genyen lib sikilasyon pou moun ka vake nòmalman ak okipasyon yo, epi genyen eleksyon jis ki reyalize nan peyi a. Se sa atik Miami Herald la ekri. Ok! Donk, Kontrèman a moun ki te gentan panse eh US ameriken debake la ou konprann ameriken debake epi gang ap kouri nan e pa sa bagay lan ye e poko sa e poko sa sa vle di se se premye eleman enfòmasyon de sous ofisyèl amerikèn ki di ke se nan kad plan de rotasyon pou seki pou kontinye sekirize lanbasad amerikèn sa se enfòmasyon etazini mentnan enfòmasyon an ayiti paske lè avyon an desann. Kanmenm fò n tcheke pou n konnen, fò n tcheke tou lè 2 sous yo, tou lè 2 kote. Ou konprann? Paske nou nan Etazini, fò n tcheke sou Etazini, e n ap pale sou Ayiti, fò n tcheke sou Ayiti. Selon yon responsab ke n te kontakte o nivo de layewopò, avyon an li debake an Ayiti nan kad vizit des lieux tande wi. Se kòm kwa m te kapab di w se yon fòm de avion de rekonesans, si jan m te ka di sa, kòm si ki al gade puiske ayewopò la bloke e gen kondisyon yo te etabli pou vòl yo repran sou ayewopò, yo al evalye pou yo wè eske klima pwopis pou vòl yo ta konti. ka kòmanse repran apati de 2 me kap vini la. Sa map ba nou enfòmasyon ke mwen jwenn atè a ok lòske m te pale avèk yon responsab o nivo de layewopò donk se ke avyon an vini selon sa l di jisteman se nan kad rekonesans pou al evalye dizon e pou yo wè eske gen posibilite pou vòl yo repran paske yo gen plan Pou vol yo ta repran antre 2 oubyen 4 me kap vini la. Ok sa se premye enfòmasyon. Dezyèm bagay sè ke menm avyon sa a li ta pote tou kelke ekipman pou la pnh. Se sa kel te di, m te aprann. Menm avyon sa tou te ta pote kelke ekipman pou la pnh e pandan tout semèn nan ap gen lòt avyon konsa kap kontinye vini men lide a non sèlman pote kèk ekipman pou ranfòse la pnh ensi ke L'armée paske yo mansyone l la a, men lòt bagay se ke se verifye eske klima a pwopis pou vòl yo repran. E twazyèm bagay ki pi rè ki parèt enpe biza, se paske youn nan kondisyon yo te mande pou vòl yo repran gen yon kantite kay ki dwe kraze bò ayewopò la. Hum! S on peyi difisil. Youn nan kondisyon ke yo te mande pou vòl yo repran, fòk gen yon kantite kay ki kraze bò ayewopò la. Dayè yo te di tout kay ki anviwon 6 mèt de ayewopò ap kraze. Lè yo vin konstate li pa sifizan, gen kay ki prèske a 40 mèt de ayewopò a ki kraze, paske yo di tout kay ki pre ayewopò a oubyen ki gen etaj, yo pap ka rete. E pandan nap pale la a, donk selon menm sous ke m te kontakte an, gen Enfòmasyon ta bay ke yo ta egzije pandan avyon an desann nan, yo estime gen anviwon trantèn kay ankò k ta dwe kraze. M pa konn ki kay yo ye, donk, men m panse ke moun ki rete zòn ayewopò la, yo kapab yon ti jan kè yo sou biskèt. Toutfwa, genyen operasyon ankò pwosesis de dedomajman k ap kontinye. Selon enfòmasyon ke nou jwenn, majorite kay ki kraze deja yo, tout moun sa yo deja. jwenn chèk yo an tèm de reparasyon. Se petèt on 13 sèlman ki poko jwenn chèk yo ke yo ap travay sou yo. M ta swete ke tout moun ki legalman ta ap viv Loudbo ak gen dokiman ke yo jwenn dedomajman, ke leta kontinye akonpanye moun sa yo. Se vre ke kay yo kote yo te pozisyone a yo pat ok, men se liresponsabilite leta a paske se pa on bon maten kay yo leve yo konstwi. Ayewopò a la on bon ti tan depi sou Duvalier, kidonk si Te gen otorite, gon pakèt kay ki vin konstwi avan yè la a, yo pa tap la, e lòske sa rive, gon pakèt fanmi ki lage de bra balan, gon pakèt fanmi ki tou rantre nan povrete ekstrèm, paske sitiyasyon an konplike, e jodi a la a, jwenn yon moso tè pou al konstwi yon bout kay, li pa fasil sitou nan rejyon metwopolitèn. Ok! Bonsoir Haïti, bonsoir le monde, se sa l'information Donk se pat anyen jan nèg ap di lame amerikèn debake etc kòm kwa se ba nan nan nan. Moun yo al pwoteje enterè yo men selon responsab ke m pale wi yo te pote kèk materyèl tou pou pnh e gen plizyè konsa k ap kontinye fè va e vyen pandan tout semèn nan an Ayiti men se toujou nan lide pou gade pou evalye eske gen posibilite pou vòl yo ta kòmanse repran sou peyi Dayiti. Depi mwad mas dènye, sa pa janm fèt pou yon avyon desann ayewopò. Men sak bèl la, yon katouch pa tire. Nou wè yo, n konprann yo, yon katouch pa tire. Josiane, Se sa k fè m te di nou se mal sele k ap foule. Bon, ipan kenn nèg k ap vin fè gwo gòj, o revolisyon. Mantò, mantò, mantò, mantò! Se mal sele kap foule. Avan n ale la a, ann ale Okap Ayisyen, nou pral dan le nò, paske yè m te ba w enfòmasyon genyen on kòmandan la a ki se komisè Gary Chery, misye fon frekansite ayè ke n te rachte l nan men li rapid rapid, misye mete anba kòd yon jounalis ki se Henri Claude Donatus, e yo arete misye. Le senple fè ke m jounalis la t ap denonse de bagay ki gen pou wè ak komisè a. E finalman, genyen komisè an chèf la, komisè Dominik, ki deside pou libere jounalis Henri Claude avèk li an liy. Henri Claude, non, non, non, bese, bese, non, non, non, tande m di ak sou telefòn nan, tande m di ak sou telefòn nan. Henri Claude, bonswa, kòman w ye?
Nou salye Theriel Thelus, nou salye tout fanatik yo. Nou salye egalman ebyen nou kapab di tout oditwa Radyo Star FM, Radyo Tele Zenith nan tout peyi a. M pa ka pa remèsye Theriel Thelus, kabinè davoka nan Kap-Ayisyen sitou bawo a. M pa ka pa remèsye Barreau de la Grande Rivière du Nord, spesyalman Mèt Erod Chanel. M pa ka pa remèsye pdg Star FM nan asavwa Mèt Restylé e m pa ka pa remèsye w tou Tete, Ebyen, nou konnen deja, depi se nan peyi Dayiti w ap viv, tout bagay posib pou ou. E sesi, depi ou chwazi mache dwat, nou konnen deja, ebyen, ou pi pre lamò ke lavi, ou pi pre prizon ke libète. Nou menm, Donatius Henri Claude, e Ajans Près, e nou menm te denonse, nou denonse menm jan tankou jounalis entènasyonal yo, tankou Theriel Thelus, tankou dòt jounalis atravè rezo sosyal yo, ebyen nou menm nou chwazi nou fè l pandan ke nou menm nou stab nan peyi nou. Ann ale, Henri Claude, Henri Claude, kisa, ann ale vit, kisa bagay lan ye? Kòman fè komisè Garry Chéry te deside pou arete w? Kisa bagay lan ye dirèkteman?
Definitivman, Jounen ki te vandredi 12 avril 2024 la, sibtiti komisè Garry Chéry ale an fyèf pèsòn al libere le nome Alfred Pélissier. Alfred Pélissier se yon moun ki te jwenn arestasyon li 18 desanm 2023, swit avèk akizasyon vyòl sou yon minè ki se pitit li. Ebyen kote manman minè a pou al fè yon plent e sak dirèd la tete. Manman minè a pale sou radyo star FM jodi a, li fè konnen se 5 mil goud sibtiti komisè sa pran nan men l pou l fè yon manda damne mezanmi depi la kad koripsyon an kòmanse san konsiltasyon pa ladan l, sètifika medikal la pa sòti ladan l, li pran 5 mil goud pou desène yon manda damne kont endividi a. Ebyen lè ke li arete 18 desanm Swit ak anpil pale anpil pale, li te chwazi bay mesye a depo, e se sa l te ye. Ebyen, an mwa janvye 2024, genyen komisè Dominique ki se komisè an chèf tribinal de pè premyè enstans la, ki santi dosye a pa asire nan men e egalman e sibtiti komisè a. Komisè an chèf la pran dosye a, li retire l nan men komisè e sibtiti komisè a, li voye l bay yon sibtiti komisè ki rele sibtiti komisè Frantzia. Swit avèk sivilitè komisè pran zafè, li voye l nan kabinè denstriksyon bay Rose Diane ki se yon jij denstriksyon pandan prevni an li menm li twouve l nan direksyon Athéna nan Grande Rivière du Nord. Kisa sibtiti komisè Garry Chéry gen pou l fè? Genyen pastè e yon pastè ki re dondon e byen ki e alfred pelicie ki se e fidèl legliz pa e pastè li vini kote sibtiti komisè a nan yon dat ki te 14 mas 2024 pou ke yo te kapab negosye a pri de 13 mil dola ameriken pou l te libere alfred pelicie. Sa w di m la a?
Mwen yon jèn jounalis, Mwen menm kòm jounalis se de jan w tande l la. Mwen te pran le swen, suit avèk enfòmasyon, sètifika medikal ke m gen kopi e nan dosye a, mwen gen òd depo a, mwen gen òd liberasyon an e mwen gen yon ti bout videyo kote yo te fè nan direksyon APENA kote sibtiti komisè sa a t al bay presyon avèk responsab APENA pou l te fè l tounen avèk grefye a tou pou l te fè l tounen vin al libere nèg la, li di se yon lòd ke l bay. Ebyen, sui ki di komisè sa, m te ekri l lan telefòn. M di, Maistra, gen yon enfòmasyon avèk divès trak m wè k ap sikile, m wè non nan tout li. Ki sa dosye a ye, Maistra? Li di m fè l pwen Felisye, li libere nan kad dosye vyòl, e li di ki dwe arete, ki dwe libere. M di, Bon, Maistra, ka toujou gen liberasyon, men se pral kondisyon liberasyon an ki pral di èske l fèt sou baz legal. Ann al gade kòman bagay la ye. Li di m, moun yo te voye monte ap fè sou Ezonn yo, li di m ke yo prezante l yon rekèt ke moun nan malad nan rekèt la o li libere l paske se li ki te arete l, li santi bagay la genyen magi. M di majistra a, m pa kwè rekèt la pral libere yon moun nan kad vyòl non e dosye a nan kabinè denstriksyon san ke jij denstriksyon an pa fè yon men leve, jij denstriksyon an pa okouran ke liberasyon an fèt. Konya la, m di, èske ou pa t verifye sètifika medikal paran ti dam nan te pote vini? Li di, non, sètifika medikal pa prèv. M di, bon, majistra, bon, m pa ka demanti ou non, men m panse ke ou menm ou pa yon medsen, se pa ou menm ki pral bay ti da, e, e, e, timoun nan swen pou di efektivman ke l vyole ou non l pa vyole. M panse ke, e, e.
An règ lò talè, komisè a di ke sètifika medikal pa prèv nan ka de vyòl. Sak prèv pou li la al menm? Se sal di li.
Ah. Li di certificat médical pa prèv, nenpòt moun ka gen lajan, w al achte yon certificat lopital. Kounye a m reponn li, m di bon, si w santi ke gen gen pwoblèm nan certificat a, ou ka voye rele doktè a tou. Ou ka voye yon lèt envitasyon bay doktè a. Li te kòmanse ta, li te anviwon nevè, komisè a di m li pral dòmi, li di m n ap ale demen. Efektivman nan demen, bò uitè di maten, m tande komisè a di m, Voye nimewo moncash mwen pou li. M di komisè a, poukisa? Rete. Kounya la, li di, li di m konsa, oh, li pral sèvi avè m pou m mete kat nan telefòn mwen. Sa w di la? M di non majistra, ann fon ti kanpe la. M di ann fon ti kanpe la, le plus essentiel se ban m dosye a kòman l ye paske m poko di anyen sou dosye a e fò m konnen dosye a jan l ye. M kite, m kite enfòmasyon sa yo la, m rele jij denstriksyon an, m pale avè l, madam Rosiane, li di m li pral tande pre, e, e, e, e, minè an, avèk manman l lendi 4 22 avril 2024. Mze byen oke Maïca, m ap fè tout mannèv pou ke m prezan. Efektivman, yo tande ni minè a, ni manman l yè maten. Sibsidi komisè sa a, aprè li voye 1500 dola, ki se 7500 goud, pa yon kamarad li di pou l ban mwen pou m fèmen bouch mwen. Ou tande koze?
Sa fèt mèkredi ki te egzakteman 17 mèkredi 17 avril 2024. Fon ti kanpe. N ap mande CSPJ jan m te di l yè pou rapidman dilijan ton ankèt sou komisè Garry Chéry nan Grande Rivière du Nord e n ap mande responsab yo nan jistis lan pou aranje yo pou yo mete misyon kote ou machin pa frape l ou mèt vanse.
Wè e kote. Wi. Kounye a, lè misye vin, li di m, li bay yon zanmi mil senksan dola ki se sèt mil senksan goud pou l ban mwen. M di, Majistra, se pa sa ki esansyèl. Lesansyèl, se di m kòman dosye a ye. Li pa janm vle di mwen. Genyen yon Majistra yo rele Sipon Dezi alyas Mali ki se zanmi mwen nan komin Kartye Mòren ki rele m nan jedi ki 18 avril 2024 Li te anviwon inè dan lapremidi, mwen pral fè repòtaj nan radyo Star FM. M rankontre efektivman komisè e sibtiti komisè sa sou kas karenaj. Komisè a gade m, li gade fizik mwen, epi li di konsa si m pa vle pale avè l, l ap arete m. M di bon, ou pa gen pwoblèm, ou ka fè sa w vle majistra, men m swete w arete m sou baz legal. Efektivman, nan vandredi ki te 19, li desène yon manda kontre mwen, yon manda m pa wè ni tenb nan manda a. Manda a pa vize pa komisè di gouvèneman jiridiksyon Kap-Ayisyen an, e se youn de rezon ki fè mwen kritike jouk tan zo chèf pakè Kap-Ayisyen an, ke de menm jan tou, yon moun te ka soti nan zòn Limonad, te ka soti Grand Rivyè di Nò, vin asasinen yon moun nan santrevil, oubyen yon vwazen vwazin a pwoksimite de pakè a pa gen pyès moun ki t ap di l anyen. Se te, m resevwa manda a swit avèk entèvyou m fin fè nan radyo Star FM, repòtaj m fin bay, Gen yon polisye ki di m yo gen yon papye pou mwen. Sibtiti komisè a kache nan kwen, li bay manda a, bon yo gade, yo mete m nan gadavi. Aprè yo voye m desann nan ponpye, m fè nwit lan, epi maten an sèvis sdpj pat gen machin, efektivman yo tal lwe yon machin pou ke yo te mennen m ale nan jiridiksyon Grand Rivière. Son bagay enòm wi Tete lè w ap fè travay ou avèk onètete. Pou wè tout moun Grand Rivière, Ap tann ti kari mèt vokal. Pou wè tout avoka nan bawo Grand Rivyè di Nò, ap tann ti kari mèt vokal, epi pou wap gade non sibtiti komisè sa make nan tout miray kòm vòlè. Make nan tout e nan tout bout kwen kòm moun ki ap pran lajan nan men moun pou fè liberasyon, kòm moun ki ap sipòte gang nan jiridiksyon an. Ebyen, nou menm, nou pran desizyon nou poun denonse sibtiti komisè sila ke nou pa vle fè difamasyon sou li. E se linn de rezon ki fè sou antènn radyo Star FM, nou toujou di tout moun, si w santi ti Kari mèt vokal san difamasyon, rele m, rele m lè m vini si m pa ka pwouve l, mwen menm, m va arete oubyen lè w sone m ava peye sa difamasyon an vo. Kete, misye arete m, li fè òd gadavirèy, li bay kòmsi, kòmès li arete m epi l pa ka vini Grandrivyè. Nou wè bagay lan? Li arete m nèt poul mete pye gran rivyè moun gran rivyè kanpe an bwa kale yo di non m felisite moun gran rivyè pou jan de aksyon sila yo yo pap sipòte jan de moun sa yo bò kote pa yo m kapab di mwen menm m pa di dosye vyòl la m pa konfime l m pa ka konfime l paske m pa lajistis e m pa yon medsen tou Men tout senpleman m wè de sètifika medikal, m wè dosye a kòman li ye, m gade l nan fason pa m, mwen menm m ka di nan avèk tèt mwen, men m pa ka di efektivman Alfred te fè vyòl, m pa ka di pa fè vyòl e paran ti e demwazèl la konfime ke Alfred e Alfred Pélissier bay misye 45 mil dola ayisyen e bay yon fòune e de bèl de bèl modèl pou ke li kapab woule. Sou ti ti komisè sa a Li chwazi fè abi, li chwazi fè e vle mete baboukèt nan bouch nou. E tout moun nan depatman Nò a konnen nou menm nou pa pral pran nan pyès entimidasyon. Nou jire pou nou denonse chat mawon yo. Nou jire pou nou denonse moun k ap foure men pran nan bwat Leta yo nan vil Kapayisyen. Se youn nan rezon ki fè 10 jiyè 2023 yo te fè yon manda yo te pwosede a arèstasyon nou. Suit avèk yon konplo ki te fèt kont yon pote komisè gouvènman an pou ke li te evite gaz la te vann avèk yon pri nòm an, yon pri de wo, ebyen strikti komisè gouvènman sa a te fè tout mannèv pou gaz la vann nan pri nòmal, ebyen genyen yon sibtiti komisè Okap Ayisyen ki te fè bèl konplo pou l t asire plas li, nan kad denonsyasyon m t ap fè efektivman misye te arete m, li te fè m konnen se li menm ki chèf, ebyen. Nou menm nou pa pè pèsòn tete. Nou pa pè pèsòn mon ami frè, nou rete solidè, nap travay e nap bat poun pote bon jan fwi nan travay nou, depi ou wè nèg la chwazi se arete li arete w sou baz ke w fè difamasyon, nèg sa pa gen kenn agiman kel ka pwouve ke w fè difamasyon vrèman zanmi. Antouka mèsi Henri Claude, m te swete fè ti koze sa ak ou monchè kanmenm m kontan paske w libere men m panse komisè sa se yon nèg nou pap rete konsa gade l e fòk CSPJ fòk otorite nan jistis la kanmenm fè yon jan a misye paske se yon wont misye ye pou nan grand rivyè di nò mèsi frè anpil pridans ou konnen atè a pyeje.
Pepe mwen swete CSPJ. fè bagay yo le pli vit ke posib. Paske, jan nou wè depatman Nò a, nou di, nou pa ka pa remèsye komisè minisipal Mackendy Jean-Noël, nan komin Kap-Ayisyen, komisè Beauvert Monfiston, nou pa ka pa remèsye direktè polis la Fred, Fred, Fred Joseph. Moun sa yo chwazi mete lapè nan vil la. Komisè gouvènman Charledois Durand, komisè Dominique, moun sa yo se tout lannwit tout lajounen yo travay. Men lè nou gen yon machann dezagreman kon moun sa, chak bandi yo arete, chak moun yo arete nan kagezon zam, ebyen ki ap pran gwo lajan, se pa premye batay non misye fè avèk komisè di gouvèneman Dominique pou ke li kapab al libere endividi pou gwo lajan. PP, Monchè, nou fè rezèv sou kèk bagay e ke trè byento nou di tout moun verifye paj nou an, paj ofisyèl nou an ki se Tik Alimèt Vokal pou tout enfòmasyon. Nou di yo nou pap fè bak. Mèsi anpil mon frè. Merci frère.
Vwala, nou di mèsi a chak grenn moun ki gade video sa de kòmansman jiska lafen. Babay tout moun, nap retounen nan yon pwochèn video pou yon lòt enfòmasyon. Nap envite w abone avèk chanèl la pou pa rate pyès enfòmasyon nap gen poun poste sou chanèl sila.